Koup di mond Kata 2022, donk nou konnen l deja se 22 zièm edisyon an e ki sanse rive nan bout li, donk ankò nou kontan, nou fyè le fèt ke nou la e pou nou kontinye pataje enfòmasyon spòtiv, donk nou remèsye deja chak grenn moun ki abòne avèk paj sa e chak grenn moun ki felisite nou nan fason pa yo, ki ankouraje nou nan sans pa yo ok, ki abòne, ki like e ki fè kòmantè yo, wap wè ke m toujou fon jan pou ke mwen reponn. kòmantè yo nan fason ke m kapab. Ok, donk final lan rive, donk nou tout klè sou sa, e final koup du mond 2022 a sanse rive, donk jodi an kesyon n ap poze tèt nou se ki ekip k ap ranpòte koup du mond la? Eske se la Frans avèk Kylian Mbappé e nou konnen deja ki make 5 gòl nan konpetisyon an? Eske se Lionel Messi ki li menm tou make 5 gòl nan konpetisyon an? Eske se Ekip Ajantin nan ki pral ranpòte l, men n ap raple w ke nenpòt ekip ki ranpòte koup di mond 2022 a l vle di yon pakèt bagay, donk Lafrans, medam mesye si l ranpòte l, li vle di yon pakèt bagay ke nou pral wè toutalè, donk si Lafrans ranpòte l, e fò m di n depi Itali te fè sa, èske n sonje depi ke Brezil te fè sa, donk Lafrans pral vini twazyèm ekip ki fè sa, ki ranpòte. 2 koup du mond youn aprè lòt ok donk ajantin li menm e si ajantin ranpòte li vle di yon pakèt bagay piske ke ajantin se depi 1986 yo ranpòte yon koup du mond donk depi sou Diego Maradona e malerezman Maradona n'est plus donk ajantin jodi an avèk Lionel Andrès Messi Messi ki fè de deklarasyon ki pa di ke lap pran ret yap lap pran retrèt entènasyonal men deklarasyon Messi yo fè kwè ke pral gen twòp ane k rete pa rapò avèk laj li pou ta retounen nan lòp mondyal donk li menm li panse se dènye koup du mond li. E kisa nou pral wè kounye a? Donk nou pral gade yon bagay nan videyo sa se statistik tou 2 ekip yo. Paske si nap pale de la Frans, si nap pale de Brezil, fòk nou gade statistik yo nan koup di mond sa. Donk kisa ke yo fè anvan ke yo rive nan final lan pou yo jwe antre yo. Ekip Ajantin nan fè 3727 pas, yo fè 95 centre,

E yo te fon gòl kontre kan yo. Donk si nap gade toujou avèk ekip Ajantin nan, lè nap gade jwè yo, donk gade statistik jwè yo pandan final, pandan koup du mond 2022 a avan final lan fas Lafrans. Donk meyè bitè ekip Ajantin nan se Lionel Messi, nou tout konnen l se 5 gòl pou Lionel. E pwi fòm di n ke jwè ki fè plis pas nan ekip Ajantin nan se Depaul, mwen menm di Mesye Paul ki make 476 ok. Donk Depaul, Depaul. Mesye Paul mwen m bal tout non sa yo donk li nòmalman fè 476 pas epi jwè ki plis santre pou Ajantin Deyele Angel Di Maria ta sezi sa se 24 ke Lionel Messi li menm 24 sant li an di 24 sant ke Angel Di Maria li menm li fè e moun ki fè plis frap pou ekip Ajantin nan rele Lionel Messi se 27 frap. Meyè pasè ekip lan se Lionel Messi, 3 pas desiziv. Jwè ki plis kouri pou ekip Ajantin nan, donk se Depaul, distans ke l kouri an se 61 pwen, 61 pwen e 03 kilomèt. Donk pli gran nonb de de sprints se ankò Depaul oubyen Depaul e 334 e pi gwo presyon nan defans se e mesye a ankò 181. Donk jwè ki resevwa plis pas nan mitan teren an, li pa lòt ke Lionel Andrés Messi, 123 pas ke l resevwa. Plis arè nou konnenl se Portia se Emiliano Martinez ki konnen 34 arè madam mesye. Donk nap raple w ke ekip Ajantin nan yo te nan gwoup C a, se yon rapèl. E nou sonje premye match Ajantin, ekip Arabi Sawoudit lan te bat li 2, 1, Ajantin te fè tonbe Meksik 2, 0, Ajanten yo ankò yo te bat Polòy 2 gòl a 0 e nan ka de final yo Ajantin te fè tonbe Peyiba aprè 120 minit. Yo fè 2, 2 epi nan lasyans de tiro bi, ekip Ajantin nan ta pral genyen Peyiba 4 gòl a 3. Demi final yo Ajantin te bat Kwasi de Luka Modric 3 gòl 0. Epi final la nou tout konnen l a 10 è, Ajantin ap gen pou afwonte Lafrans. Pou ekip Lafrans lan, si n ap gade statistik ekip lan pandan koup di mond la avan final lan, 6 match jwe, 0 katon wouj, 5 katon jòn, yo make 13 gòl, yo pran 5. Donk yo fè nòmalman yon match san yo pa pran gòl. Donk Lafrans fè 3140 pas.

e nòmalman choute 70 koufran. Si n ap gade statistik jwè yo trè vit, donk meyè bitè se Kylian Mbappé, se 5 gòl pou ekip Lafrans lan, epi meyè an di plis pas se Tchouaméni, plis pas se Tchouaméni 399, plis sant se Antoine Griezmann, e n ap di w tou ke plis frap nan gòl se Kylian Mbappé 25, meyè pasè ekip lan se Antoine Griezmann. 3 pas Tchouameni, donk misye kouri plis, misye anndan teren an misye bat anpil, nou kapab wè dènye match Tchouameni an misye te jwe gwo, donk anpil moun te felisite donk Aurelien Tchouameni, e Tchouameni kanmenm se 63 pwen 4 kilomèt ke de distans, epi plis sprint se Dembele ki fè plis, ki sprinte plis se 283. plis arè nou konnenl li pa lòt ke Hugo Yoris 53 arè. Match la Frans li jwe se te nan group D an, la Frans te jwe fas Ostrali, premyè sòti li yo te bat Ostrali 4 gòl a 1, la Frans te jwe fas Dànmak ke yo te gen dan ekip Danwaz lan 2 1, la Frans ta pral pèdi nan twazyèm match la m sonje yo te gentan kalifye, yon gòl a 0 e nan uityèm de final Frans te bat Polòy 3 1, ka de final la Frans te gen ak Angletè 2 1 e nan demi final yo Frans li fè tonbe Mawòk 2 gòl a 0 donk nou ka remake ke La Frans pral nan pwolongasyon li menm e nou konnen dimanch final la 18 desanm 10 è nan maten, La Frans, Ajantin. Si n ap gade toujou an tèm de fòmasyon, La Frans rive nan final pou katriyèm fwa nan 7 dènyè edisyon yo. Donk si n ap raple n 1998, 2006, 2018, 2022 e La Frans kapab vini twazyèm ekip ki gen 2 koup di mond youn aprè lòt jan m t ap di n talè a aprè Itali te fè l 1934, 1938 epi Brezil li menm ki te fè l 1958, 1962. Konbyen fwa yo jwe ansanm? Donk nap raple ke ekip sa yo jwe 12 fwa deja. Donk nap pale de la Frans avèk ekip Ajantin nan. Donk premye fwa yo te jwe se te nan koup di mond 1930 lan. E 2018 si n sonje yo te jwe nan uityèm de final. Match ki te fini 4, 3 an favè ekip fransèz lan. Men rès yo se an amikal. 2009 e ajanten yo, yo te genyen fransè yo 2, 0 nan stad velodrom nan, nan stad masèy lan. Lè sa. Lionel Messi misye te make nan match lan e Lionel Messi fòm di nou misye se sèl grenn gòl sa kel make fas ekip la France lan. Gen de enfòmasyon m panse ke nap bezwen konnen avan final la. Se vre ke nap gen pou n detayel plis nan lòt videyo men map di n ke nan prezans pa egzanp ekip de France lan la, nap si nap pran ekip de France lan sèlman ki nan final lan, li pral pèmèt a ekip Real Madrid la, donk m pran France e m pran yon sèl ekip ki se Real Madrid, li pral pèmèt ekip Real Madrid lan pou resevwa yon. Lajan la bay tèt chaje, se gras a pwogram asistans ke fifa genyen pa rapò avèk klèb yo, medam mesye, ki te lanse pandan koup du mond 2010 lan, donk an Afrik du Sud. Kisa l ye? Fò m di n ke se pa sèlman jwè Real de Madrid, puiske gen Raphael Varane tou ki se defansè Manchester United lan, msye ki pral pote yon montan de 367 mil 200 ewo, etan done règ fifa ki konsène Konvansyon ak klèb yo li aplike avèk jwè yo tou ki pa gen plis ke dezan depi yo kite yon klèb oubyen jwè yo ki t ap evolye nan de dènyè ane avan mondyal la nan yon klèb donk klèb sa ke l t ap evolye l ap benefisye kòb sa donk sa fè yon total de 1 pwen 4 milyon ewo ke fifa li pral vèse a ekip Real de Madrid lan a lisi de edisyon 2022 koup di mond la mèdam mèsye ok donk 1 pwen 1 milyon e pou 3 fransè yo. ki se Eduano Eduardo Camavinga ki la nan ekip Lafrans lan, Aurelien Tchouaméni epi Raphaël Varane ok donk mwen panse ke sa li enpòtan nap gen poun detaye sa bokou plis men m santi ke li enpòtan poum te pataje enfòmasyon sa avèk nou e kisa Messi di konsènan avni l paske kesyon kap poze jodi an aprè koup du mond 2022 an kisa Lionel Messi li menm li pral fè donk misye ki vini la. meyè bitè, nap raple w ke Lionel Messi misye vini meyè bitè koup du mond lan pou Ajantin, 11 reyalizasyon, e jwè Paris Saint Germain an e ki konte jodi an la 171 seleksyon e 96 gòl avèk double venkè konpetisyon nap pale de Ajantin, nou sonje 1978 e 1986 se depi lò ekip Ajantin lan li bezwen yon koup du mond. Donk m swete ke nou konprann sa m di nan sè ke Lionel Messi donk jodi an la se kapab. E final sa dènye match Messi nan zafè koup du mond. M pa di se dènye match li avèk Ajantin, men se kapab dènye match li avèk nan zafè koup du mond paske mesye fè deklarasyon li di ke li avèk 4 tran ankò pou pase la e laj li gen la jodi a, donk li pa kwè ke l nan zafè mondyal. Donk jan nou konnen l lan, randevou an se dimanch sa menm 18 desanm plen grennen medam mesye ok, donk ou menm e ki nòmalman Senmak, nou konnen l deja se radyo Max FM 104.5 FM Stereo a, epi tele sinyal chèn 20 kap 71 lan e nenpòt kote ou ye nan mond lan jodi a ou ka gade match yo ou jis tape ou mandem li nan kòmantè epi map voye yon lyen ba ou yon aplikasyon ou klike ladann epi wap gade match ou nenpòt kote ke ou ye nan mond lan.